Yon moun ki gen yon ti pyès pending pa gen papye? Yon moun ki gen yon azil pending pa gen papye? Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye hein. Ok so nou menm nou pale bagay sa souvan bò isit la donk se manti pa gen bagay konsa ok yo trè strik moun pa ka antre nan lajan moun konsa bagay sa tèlman difisil ou gen dwa ou gen dwa gen mari madanm la moun nan konn fin mouri e madanm ou li anvan pou al jwenn pou pou pou pran kòb li e pa de demach non. Ou se maril ou se madanm li wi anvan pou al pran kob sa la bank. Li difisil wi le fè ke l pat mete w sou li wi ok so an nou klarifye bagay sa n pase sou bagay sa se jisteman pase m wè gen de twa moun kap voye moute sou ok an nou vini avèk lòt bagay an n pale bagay serye eeeeehh gen moun ki pale de jodi a ou pa ji. E, an, e, an pale, an pale de lòt bagay. An travèse sa ki fè aktyalite semèn nan, e, e, e, ki jan bagay la ap dewoule. M konnen youn nan pi gwo kè kontan ki gen nan semèn nan, se sa ki di, finalman, poz, desizyon poz, ok? E ki finalite, anpil moun ap di m, Dionel, poz la leve, men ki lè poz, ki lè, paske gen moun kap di ki lè yo pral, yap deside, se yon reyinyon k pran nan semèn nan, sa k pral pase? E nou menm nou ba w repons, repons lan onètman, pa bliye ke nou pa la pou n fè kò w kontan kou granmesi, Nou pa la tou pou nou fè w ni fè w gen kè kontan ni fè w fache. Jan bagay la ye a nap ba ou l ok guys. Basically an nou di ke jij la pran yon desizyon an matyè de jistis pati advès la yap ba l yon tan pou li kapab reponn ok èske ou konprann. E deja mezon blanch map gade yon atik la mezon blanch di ke sesi sela se pa la fen E, mètnan, mètnan, konprann byen sa m ap eseye di w la la. Amwenske Apil kot fon entèvansyon uscis pa ka kanpe, pa ka aplike politik sa a. Amwenke Apil kot ta fon bagay uscis pa ka kontinye aplike l. Ò, nou gen garanti prèske a 90 pou san Apil kot pa p ap statye nan, nan pozisyon yo. Ok? A mwen ke Apilkot ta di yon bagay, yo sipoze kanpe sou politik sa, politik poz ke yo genyen, espesifikman sou bagay sa yo, ak travay, rezidans, azil, sitizen, gon lòt bagay ankò yo rele re-review, re-vetting. Gen de seri de moun, aplikasyon yo fin apwouve, kat yo pa lwe pou, ou tande yo di w y ap re-review, re-vetting. Alright? A mwen ke Apilkot ta di yon bagay, yo sipoze jisteman, rapid rapid, Ou konprann? Paske se jij ki pale, n ap viv nan yon eta de dwa. Kanpe sou politik sa a, kòmanse pwosès. Lè m di kòmanse pwosès, yo te toujou ap pwosès, yo te toujou ap resevwa, fingè pwent. Lè m di kòmanse deside. Sitou pou moun ki gen bagay yo lontan. Ok? E, donk, se la n ye. Men w ka konprann kote bagay sa a fè nèg yo mal. E, yo pale 840 mil ki te sitizen, bagay sa fè yo mal anpil pou lane 2024. 840 mil ap vin sitwayen ameriken, e se pwoblèm lan wi, se tout pwoblèm lan. Nan pami moun k ap gen rezidans yo, yo site Ayiti, peyi ki gen plis, tande byen, peyi ki gen plis moun k ap resevwa rezidans pou nat pou jwenn sitizen yo, men yo, se Kiba, Venezyela, Afganistan, Nijerya, Ayiti. Donk nèg yo ki gen wounou mounou men la lwa bay dwa sa. Ou konprann ba la bay ou tèt fè mal, ba la bay ou tèt fè mal men la lwa t bay sa ok. Mèt an nou klarifye paske fòk nou toujou kontinye fè klarifyon klarifikasyon euh se m wè de seri de moun ki nan imigrasyon tou k ap di moun yo tout bagay debloke e nou mèt al nan entèvyou E anpala de ba Ayiti. Ba Ayiti pa debloke. E nou presize sa pou mwen isit la. Pase mwen de seri de moun ki chaje moun kap swiv yo ki di bon kounye la m pral fon jan m fè apwentman pou nou pase bagay debloke. Travel ban pa debloke. Mesi nou fè klarifikasyon bò isit la. Ok. Travel ban nan toujou la son lòt batay li ye nap gen pou n swiv li. Ok travel ban pa debloke. Ok. Donk se sa li ye. Donk an nou di e e e an nou di jisteman Euh, nou nan, jodi a dimanch, nap tann nan semèn nan la, e fò, fò bay USCIS yon ti tan pou l espire, yo pran desizyon kont li, daprè la lwa, lap gen yon ti tan pou l espire, pou l analize dosye l, epi jisteman, pou nou, nap gade sa k pral pase. Donk, desizyon an pran, nou zot, jan nou di w li a, nap asire, nap, nap, nap swiv jisteman, e kijan bagay la ye, si l pral fè apil. Ou konprann? Men, nou konnen, e depi l fè apil, E, paske apil la vle di ki sa, pou w pa bay tèt ou manti, lè w nan Rhode Island, ou prale nan distri kote ki gen New York, yo plis direksyon konsèvatè, lè l ap pèdi apil la. Ok. E, e, an nan Supreme Court, e, m pa konnen. Supreme Court li ta difisil, paske ou dou pou an poz, poz la eske l endefini, depi dat sa ou 180 jou, bagay. Ok. Men mwen plis pè, e, petèt pou moun ki Sa vle di gon gon gon lòt pwosè pou Travel Ban. E sa m santi, e e pwosè Travel Ban an n ap tann rezilta a, men kwè ke paske se sa yo gen plis posiblite pou yo ta ka genyen l nan Siprèm Kot. Ou wè sa m di w la? Sa se yon lòt bagay, m ap pale de Travel Ban pou moun Ayiti. Men mwen kwè ke pou sa k anndan peyi a moun ka pa just e e li m pa menm kwè yo pral nan Siprèm Kot. M byen di, pa bliye sa m ap di a se pwobabilite euh, n ap suiv, ou konprann? Pase defwa Supreme Court konn surprann nou, ou konprann? Supreme Court, Supreme, Supreme Court souvan konn, konn surprann nou. Ok, se sa li. Ok, donk se sa li. Euh, ok. Gon moun ki di yo fè peye 200 dola de fwa. Mwen pa pran ki se, yo pa ka fè peye l de fwa, sou ki baz? Mwen pa konn sou ki sistèm ou peye, men USCIS, ou pap ka peyel 2 fwa nan uscis e si se nan court si ou pral peyel 2 fwa gon warning kap di ke ou peye deja ou konprann m pa konn kibò ou peye la ok so antouka se la n ye ann ale non guys e nap pataje pou ou tout dènye enfòmasyon yo youn nan dènye enfòmasyon kap kap domine aktyalite a gen moun kap pozem anpil kesyon map reponn yo ou konprann e fòn tann se jan de choz e. e kondisyonèl rezidans li se toujou pran anpil tan moun kap dim lò kondisyonèl la pran tan e lisnè kondisyonèl rezidans pat janm rapid yo n klè sou sa e pa twonp ki fèl nan paske nou menm pa bliye ke nou objektif e pa twonp ki fè kondisyonèl rezidans lan lò w aplike pou kondisyonèl rezidans bagay sa yo tou remèt yon papye pou 48 mwa ou konn sa vle di 48 mwa ok paske kondisyonèl rezidans pat janm rapid so fò nou fò nou di jan pataje bagay yo ok Sa nou rele I 751 nan l pat janm rapid. Euh bon an ale non an avanse guys. Nap reponn kesyon yo a la fen. Euh sa ki justement ap domine aktyalite a e ou menm tou ki nan kòt so ouvri zòrèy ou byen. Bon bagay kap fèt nan kota la guys yo fèk kòmanse avèl sa nou rele mass hearing. Yon sèl jij yon sèl jou 143 moun tèt chaje. Pase sistèm nan backlog. San Antonio Immigration Judge Lafuente ki te konn tande yon 12 moun konsa ou pa konprann abityèlman ou te konn gen ti moun pil moun dèyè sa ou konprann men zè dènye jou nan pale de sa mèkredi ki sot pase la 143 moun nan sèl dokèt hum tande byen Son strateji nèg yo wè bagay la tèlman lan. Men Irène sa yo pa danjre non. Lè m di yo pa danjre a, sa nou rele mastè Irène li pa yon big deal. Pase se pa la yo pral deside pou depòte w. Men nèg yo bezwen fè dosye yo ase rapidman tou, yo ap fè 143 mil. Ou konn sa sa vle di? Fè nouvèl sa pase pou mwen. Ou menm la, ki gen Irène ou, 2029, 2028, Mezanmi, tanzantan fon ti tcheke. Paske sa kap, sa kap pase nan lari a la, gen yon bann moun ki te gen dosye yo nan kot, se gade yo gade yo yon lèt ki di yo depòte. Sa vle di, sa ka fèt. Sa vle di ke gen yon ansanm de randevou ke yap re-calendar. Yep, yep, yep. Se sa kap. Tande byen wi! Yap pran pa yo pa pil e pa pakèt, yap pran de irin 143 moun. Donk sa sa vle di ki sa? Gen yon ansanm de moun ki te nan irin ki ap re-schedule nan moman an la. Ou menm ki te gen irin ou, 2028, 2029 m pa konn 2000 konbyen m tcheke, tcheke, se ou pa tcheke yo mete l pou jwiyè a la oubyen yo mete l pou jwen an la, ou pa parèt ou bannann, ou pa parèt ou bannann yo pran desizyon yo depòte w, yo rele l in absentia sa vle di depi w pa vini nan kot yo tou deside, y ap deside kanmèm ok, se sa a pou nou konprann, èske nou konprann koze a? Se sa, ou lè map pale koze azil, plizyè fwa map repete, map di, ou sou azil, m ba nou sekrè a senp, depi ou pa sou uscis, an tou ka, pou moun ki sou uscis yo, ou annik antre nimewo resu a, depi ou gen pou peye, yap di pou w peye. Pou w peye kisa w bezwen, gen moun kap di m fòm tann resu, ou bezwen 2 enfòmasyon, nimewo resu w e lien number w tap Pa gen anyen. Bon, m ap fè yon ti videyo byen kout m mete sou chanèl la, ki jan pou peye azil. Ou konprann? Mwen panse ke pou anpil moun, m pa di pou tout moun non, paske gen de seri de moun dat yo la se jiyè e out. Men gen yon bann moun dat yo se premye oktòb. Sa fè, nan mwa septanm ankò, m ap refè yon videyo rapèl, paske m konnen gen yon bann moun randevou pou yo peye ankò tonbe premye oktòb. Paske gen yon bann moun se premye oktòb. M pa di tout moun non, m di gen yon bann moun ke randevou pou yo peye se premye oktòb. Si moun sa yo, lap tann yon bann lòt moun kap voye moute kap di, oh mèt koul bdawonn, se jan de choz, e se resi wap tann, se jan de choz, yeah. Ou pa jwenn resi, ou pa peye, yo cancel ni azil pending, yo cancel kat travay epi yo voye ou nan immigration kou se sa kap rive, ok. So se sak fè nou menm, nou fè le devoir, depi le 29, nou voye di moun yo, se tout ti vis li ye, Pa koute moun kap jis mete w alèz, kap di w ke o vle pa vle wap jwenn papye, tann depi w pa jwenn papye pa peye, ou konprann? Depi w pa jwenn papye pa peye. Ou pa ou pa bezwen enkyèt depi w pa jwenn papye lakay ou, pa vre? Se ou wi, se ou menm, se ou gen responsablite pou konnen kilè kap fè w 1 an an. Ok, chak 1 an an kilè lap ye, se responsabilite w. Menm jan ou gen yon bil, ou konprann, ou konnen l. E malerezman kontrèman a sa anpil moun ap di, se pa apre dat la yo pral ba w 30 jou, e pa vre. E pa kòmsi kòmsi a, lè dat la fin rive yo pral ba w 30 jou, e pa sa, e pa sa nou wè dan la pratik. Gen teyori, gen pratik. Ok? Donk nou menm nou bay, ba la map pale de moun azil yo pou yo konprann sa. Donk ankò yon fwa guys, enfòmasyon se kisa li ye, nap asiste jounen jodi a sa yo rele mass hearing. Mass hearing, se de hearing kolosal ki gen de santèn de moun ladann. Ok? E konsekans li genyen, piske yap fè mass hearing, gen yon ansanb de moun ki ap reschedule. ansanm de moun ki te gen hearing jisteman donk li vrèman enpòtan pou menm pou veye atif nan sans sa piske ou kapab depòte ou pa menm konn sa ok ou kapab depòte epi ou pa menm konn sa ou menm ki nan kot tcheke kez ou sa vrèman enpòtan ok guys eeuh kwa dot eeuh eeuh gen moun kap mande mwen sa gen pou family reunification family reunification depi dat ou rive Ou al fè adjustment ou. Se sa l di ki sa pa gen de nouvo e ou te nan poz yo lage poz la an di jij la lage poz la nap tann ok pa gen anyen de nouvo non pou family reunification ou konprann so lè dat ou rive degaje w jisteman pou al fè adjustment of status ou ou konprann se sa l ye pou family reunification men dan sa sa m tap pale ki konsène family reunification se ke jounen jodi a gon nòt ki te soti pou pawole kote ke yo di ke kat travay pa otomatik. Men sou isit, m panse ou gentan gen kat travay ou deja. Se si moun, an ta di yon moun se kounye ou pral fè kat travay pou Family Reunification, e gen yon nòt ki soti la, je kwa depi lendi, e men y ap pran 60 jou pou pou kòmante sou li. Lè ou rantre nan aplikasyon, gen yon bann moun ki sou pawole yo di ke kat travay ou pap otomatik, sa vle di lap bokou pli difisil, sa vle di lèw pral fè kat travay kounye la, fòw fè yon bèl literati pou eksplike bagay la, di pou ou, ou konprann, wap montre hardship ekonomik, li pa otomatik pou yo baw kat travay. Lide jann di w la se prè de 1 milyon moun nèg yo ta vle retire kat travay nan men yo, men nan 1 milyon moun sa a, 1 milya moun siman m gade, konbyen yo te di ankò? I don't know. Men, sa pou konprann, li pa konsène tps ke grand majè pati Ayisyen, li pa konsène kiyès ankò? Li pa konsène azil pending, ok? Li konsène sitou pawole, ok, ke y ap dèyè ogmante sa nou ta rele le pouvoir discrétionnaire. S on fason pou di ke lè w s on pawole, nou pa otomatikman dwe w kat travay. Sa vle di ou pa fè kat travay la n pa ba ou l. Ou konprann? E amwen ke ou montre nou de sitiyasyon kontreynant. E sa w al fè. Ok? E E gen yon moun ki di w ap pale de, n ap pale de ki egzekitif òdè w ap pale a menm? E rule TPS m ap reponn pending, kè w di rule, rule person who is pending asylum after two years affected by bay bay CBS News, m pa fò w ta presize ki sa w vle di a, ok? Piske, konprann byen, Bayo yo la tou, e m te pale de li, si m pa konn si w ap pale de e de sa uscis pibliye kote ke l di genyen yon ansanm de moun ke l p ap bay ap travay. Fò w ta presize. Ou konprann? E, bay, n ap avanse paske m wè gon bann kesyon. Gon moun k ap di m pou Renew Reunification. Ki koze Renew Reunification, man? An, w ap pale de Renew Work Card la. Ahh si w nan renew sa ke ou te sipoze gen rezidans lan deja sa vle di ou gentan gen 2 ans sou reunification ou poko fè rezidans I don't know e sa parèt yon ti jan strange e de sa wap di m nan fò fè atansyon pase e depi ou vini sou reunification de degaje w jwenn rezidans ou wi e pa pede fè kat travay sou reunification non reunification li difisil pou aprè 2 ans pou di m ke ou poko fè aplikasyon rezidans ou something wrong ou konprann Gon bagay ki wrong. Ou pa ka apre 2 zan pou vin sou unification pou dim ke kat travay, ke m ta di sa la, dat ou poko rive. Se yon ka esepsyonèl, m pa di l enposib non. Li pase a se nivo fò te ka pa al mande pou yo renouvle INANIF ou, pase otomatikman INANIF ou fini ou ilegal. Family unification. Ok. So, e, e, m ta, m ta swete e, e, e, ye, ou kapab toujou fè renouvèlman men avèk nòt sa a, kòm nòt la fèk soti, M ap tann. E se yon nòt ki soti lendi lè yo pral bay 60 jou pou reflechi sou li. On va voir, ok? E on va voir. E men e men sa etone m wi aprè 2 zan pase si w di yo tou ba w kat pou 2 zan reunification aprè 2 zan dat ou poko rive sa etone m. E ann ale non guys, ann avanse. Eske USS akòde Ann avanse, ann avanse si m ap reponn kesyon sèlman nou pap ka avanse. Ann avanse. An nou pale guys de koze sa a ki te fè aktyalite epi yo vin mete ti dlo frèt sou li, ki sa l ye? Se yon koze ki di, bon, fò w al lakay ou, fò w al lakay ou pou w al fè rezidans, bagay sa yo. Nou konnen ke uscis te mete yon dlo frèt sou bagay sa a pou di bagay. Men, lè l mete dlo frèt la, ou konprann byen wi, se yon politik woule m debò. Bon, m esi eksplike nou byen pou w ka konprann sa k ap fèt la. Uscis lè l soti nouvèl la, Tout moun move, antreprenè. Se pa byen gen yon bann biznis ki vote Trump, li di sa k ap pase la. Tande yo, yon bann moun ki nan le sektè dè zafè, yo goumen pou Donald Trump pouvwa. Donk mwen ka goumen pou mwen pouvwa epi w tounen yon pwazon pou mwen. Tout nèg sa yo di, men sa n ap fè la? N ap kraze biznis mwen? Nou konnen gen yon bann moun nan High-Tech, nèg yo se sou viza yo vini, bon n ap fè bagay rezidans pou yo, bon kounye a pou n di moun sa yo al nan peyi yo. Ou konprann? Gen yon bann fanatik li k ap rele anmweyy, san konte moun ki pral di m pral nan lawsuit. Lè bagay la cho nan tèt yo, fò yo vin kalme l. Yo di bon, aktyèlman, pifò moun ap kabadyòs, se jan de choz, bagay, e, e depi moun nan nan enterè pou peyi a, ou konprann, men, e, moun petèt ki ka gen ti pwoblèm, se moun ki te genyen, e ki te gentan fè kèlke jou ilegal. Èske nou konprann? Se sa, Mezon Blanch vin, vin, vin ap bay moun ki te gen jou ilegal, sè de choz, bay sa. Mentnan, tout sa l ap di a, se rans. E rans poutèt ki sa? Lalwa di, wi gen moun ki ilegal ki kab, ki pa ka gen rezidans, men yo di nan ki kondisyon wi. Se le ka de, si pa egzanp, ma, madanm ou se pèmanan rezidan, ou te gen yon jou ilegal sèlman nan peyi a, ou pa ka gen rezidans nan peyi a. Se sa lalwa di. Madanm ou pèmanan rezidan, ou te gentan gen yon jou ilegal ou pa kapab. Se lalwa ki di sa. Men lalwa a di ke wi si madanm oubyen mari w US citizen ou te gen dwa ou genyen forgiveness. Donk uscis pa fè lwa. Malgre sa wè y ap di e moun yo ajoute wi men sa yo di yo di moun ki te gentan yo ajoute ankò wi yo pale de moun ki soti nan peyi k ap itilize food stamp anplis. Sou ki baz ou fè lalwa? Se kòmkwa m ta di w jounen jodi a uscis bay l le dwa pou l ta fè pou l ta fon lwa Al nan palman si n vle vote lwa. Si n bezwen jounen jodi a pou n di bon, nou, bon, m pa konn kot ki, ki statistik yo genyen sou koze moun ki itilize food stamp, m pa konnen. E yo envante sa yo vle pase yo te di Ayisyen manje chen, manje chat jan yo vle, statistik. Ok? So, se kòm kwa uss ta vle vini avèk yon lwa ki di bon, daprè lalwa, e, e si peyi kote ou soti a, sou le plan statistik, m pa konn kote yo jwenn chif pa yo, e genyen pousantaj moun sa yo ki itilize food stamp, e byen nou pap kite w gen rezidans nan peyi a. Se yon lwa wi Pini, e kòmsi w vini avèk yon lwa. Se pa djòb ou pou fè lwa. Lalwa peyi a ekri yon kote. E mètnan lè w ap di moun peyi sa yo se food stamp. Sa nou rele food stamp public benefit la, se yon lwa li ye. Yo bay kondisyon. Men nan ki kondisyon ke yon moun ou ka itilize food stamp. E pa yon bagay ki ilegal non. Men nan ki kondisyon, men nivo ekonomik ou. E pa tout moun. Moun nan konn antre sou rezidan chak jou map di sa la. Ou antre sou pèmanan rezidans ou pa ret nan peyi a, ou al fè food stamp ou tande yo baw refi. Sa e gon kondisyon. Paske ou te antre ou te gon sponsor ou gon kondisyon. Ou antre sou rezidans la, ou al aplike, ou al aplike food stamp otomatikman yap baw refi. Paske ou poko gen 5 an nan peyi a. E tout bagay yo ekri. Donk, USCIS si ke gen de seri de bagay kel bezwen fè, E li gen dwa fè yon pwopozisyon de lwa. Yeah! E sa pou yo fè. Si ou pa dakò avèk tèl lwa, w ap fè yon pwopozisyon de lwa pou modifye lwa a. Hum? Ok? Se lwa. Ok. Se konsa pou nou konprann. Mètnen ekout, bagay CBS la guys, fò n tande byen paske m tou bay byen nouvèl la. Li di men sa kap pale anndan bay azil ke yo gen entensyon pou ta cancel azil aprè 2 zan. Sa vle di, fò n fè diferans ant dyalòg entèn avèk sa kap aplike. Sa vle di kisa? Lè jounalis ke New York Times, CBS News, yo gen yon minimòm de kredi, yo gen ti sous yo anndan, se yon bagay yap pale, li poko menm pran lari, yo pote l ban nou. Nou menm nou pataje l avèk nou. Paske yon dat dire, lè w tann yon bagay ap pale anndan l, li rete yon pwojè. Lè sa n ap tann li nou menm. N ap tann ke yo akouche l. Men deja, mentnan gen moun k ap di sa pa pale, m te di non, nou menm nou bay kredi. Paske nou menm fò n klè jodi a. Nou menm bò isit la fò m di w sa. M pa, m pa konn afè lòt chanèl, TikTok, YouTube. Men mwen menm mwen di w sa, mwen bay, gon minimòm de respè m oblije bay New York Times, ok? Gen yon minimum de respect m oblije bay CBS News, Miami Herald yo travay pou sa. Yo bati yon kredibilite pou sa. M pa ka d'un revers de main pou m jete sa yo di. Sa pa vle di tout sa yo di se levanjil non. Mentnan kote m ka kontrekare yon bagay New York Times, si l di yon bagay ki ale a l'égard de la loi, otomatikman m ap di l manti wi, nenpòt jounalis wi. M pa konn si w konprann. Ok? Pase la lwa li menm li ekri. La lwa ba otorite, li ba pouvwa pou demanti nenpòt moun. Se sa ki se diferans la. Ou konprann? Ou konprann diferans la? Men lè wap pale de yon evenman, sa se ankèt, jounal, ou konprann sa yon lòt bagay. Men lè èske yon moun di yon bagay ilegal, li ba w pouvwa sou konn lwa pou di monchè sa w di a e manti, men kote l ekri, that's it. Ou ka demanti senatè, ou ka demanti prezidan, ou ka demanti nenpòt moun. Se la lwa, li aksesib avèk tout moun. Ok? Se nuance sa a pou genyen apati de sa ki ekri. Ou konprann? Mèt, koze, koze e cancelled e e azil apre e sou sou sou te gentan gen 1 an se yon bagay kap diskite e CBS News di kap diskite anndan uscis an sa pa vle di ke yo pa aplike l mentnan nou zot nou te analize nou te rale lwa a nou te di w ke yap diskite l se vre but se yon bagay depi yo vini avè l kap kap konplètman ilegal men sa la lwa a di ou a konprann se yon bagay kap konplètman ilegal mentnan jounen jodi a anpil moun ap tann Ki sa yo pral akouche? Paske yo di l entèdi. Ou konprann? Y ap pale de li and then n ap tann. Ou konprann? Yo di yo ta gen entansyon cancel azil moun ki te fè azil apre ennan alò ke lalwa klèman di li bay esepsyon ki pèmèt ke yon moun aplike pou azil men kondisyon ke menm lòske ou fin gen ennan, dezan, twazan, nenpòt kenzan genyen dèzepsyon ou konprann ki pèmèt sa ki ekri nan lwa peyi a. Donk se se konsa pou nou konprann koze a, li poko aplike and then nous autres n ap tann, nou tou senpleman ap tann ke ke ke l aplike ok. Non ekout e e e Sentuben byen ke n ap pale lòt bagay ekout gen moun k ap di m konprann wi e Sentuben di yon bagay ki gon e sans e Yeah ou pa yon viktim ou pa viktim tèt ou lan yon entèvyou sa di ou sipoze enfòme konprann byen wi ou ka viktim tèt ou si w pa konnen si w pa konn lwa m dakò avè w nan yon sans lè m di ou ka viktim tèt ou ou gen dwa al nan entèvyou epi yo poze w de kesyon se pa tout enfòmasyon ou oblije bay uscis ou gen dwa gen enfòmasyon w ap bay inosamman men se de enfòmasyon ki ka itilize kontre ou menm konprann byen wi. Yeah! Gen de enfòmasyon, e se plizyè fwa gen moun, gen moun ki konn bay de enfòmasyon pou depòte yo. Yo di, moun nan gen dwa fè yon bagay ki wrong wi. USCIS pa okouran. Li menm menm, l al vann vant li. Ou konprann? Nan, nan yon entèvyou. Li just vann, vann tèt li. Donk, nou dakò ke, e, nan kad yon entèvyou, fò w konnen gen de bagay ou pa sipoze di, gen sa pou w di a, sa pou w pa di. Fò w konnen gen de seri de bagay, depi w annik di yo, Ou konprann? Ou kondane tèt ou. Men se sa l ye tou senpleman. Nou ka dakò nan sans sa a. Men ekout, nou menm bò isit la, nou rete kwè dans le pouvoir de la loi. Sa n ap di a nou fè eksperyans. Mwen m fè plizyè eksperyans de ofisye ki konn deny de twa case. Epi, e, m fè plizyè eksperyans konsa. Voye lèt ban mwen tèl bagay. Sa rele intended deny. Epi mwen, mwen, m pa reponn ofisye a ak gwo kòlè non. M reponn ofisye a, m eksplike l, m site pati nan lwa a, men sa l di, men sa l di, men sa l di, and then yo apwouve moun nan. Lè sa w ap di se yon pouvwa e pa vre, se yon bagay ki senp, se ke tout bagay yo ekri. E se sa m ta vle yon moun konprann. Ou menm antanke sitwayen, si w si w renmen yon domèn, ou se yon preparè e ot, ou just konnen yo, tout bagay yo ekri. Ke, men li klè e sèten, fò w konnen e, e, e, yè ou si wal nan entèvyou gen de seri de bagay ou konn ou konn di wònik di bon gen de bagay senp gen de pa egzanp koze marye gen de moun ki inosamman pa konn sa li pa sipoze moun nan konnen li pat sipoze dil marye li pat konn bagay konsa epi men li menm ankò kal vann tèt li di yo m te m te vin marye menm kote la nèg di li marye ofisye an nèk gade dosye a li di bon e sou isit wi yon dosye konsa wi gen lòt di menm kote a dosye w la di nay wi e lèt depòtasyon yon bagay senp wi Sa pat ladan li? Epi li menm ins inosamman li vin di e m te marye tèl dat. Ou konprann? Sa w tande a yo di otomatikman ou inelijib. Se yon egzanp konsa m ba ou. Donk se yon fason pou di ke yes ou oblije konnen paske gen de seri de bagay ke ou ke ou annik di nan kad yon entèvyou ou vann tèt ou. Se menm jan sa k ap pale la. Pa egzanp si yo poze w kesyon oh eske ou te gentan entansyon marye ak mennaj ou depi Ayiti? Nou t ap fè pwojè ke n tap vin isit pou marye. Ou konprann byen wi, ou gen yon kesyon senp. Kounye a ou di a m te konn ap pale avè l lap antre. Sa vle di map pale yon moun kap eseye kontoune. Swa ou pran yon viza pou vin isit, oubyen ou pran parole, men ou te gentan ap esplike yo depi avan Ayiti ou tap fè pwojè avèk moun nan pou w vin marye Ozetazini. Ou konprann? Donk, ou ap esplike kijan ke w pran parole a pou w kapab vin isit pase n te deja gen pwojè a. Epi ou pa rann ou kont ke sa w ap di la a te se yon bagay ilegal. Èske ou konprann? Nou la? Ou pa rann ou kont ke sa w ap di a se yon bagay ki ilegal. Indien ou vann tèt ou. Donk se sa, li vrèman enpòtan e pou konprann jisteman sa w ap di e nan kad bay e nan kad e e e dosye sa yo. Men li klè ke e konesans de la lwa li vini yon pouvwa. Osi senp ke sa. Konesans de la lwa ap baw pouvwa jisteman. Byen, li baw pouvwa e pou ou kontre kare de seri de bagay tou senpleman. Se sa senpleman li ye. Ok? Ahh. Ok, kwa dot guys? Donk, ou tande byen wi? Donk nou tap pale w de koze e koze euh retounen nan peyi a, kisa l di? Sa n vle di w jiskaprezan gen anpil pushback, lè m di anpil pushback, kominote biznis, yon bann moun ki vin fè ke nèg yo fè yon ti bak. Yo fè yon ti bak sou li. Bon, m sot gade yon atik ki soti je kwa nan New York Times, nan New York Times, ki di ke yo menm mete, tande, tande byen wi, an n gade, yo menm di, yo fè yon, yo mete memo a, memo sa a, yo yo metel on hold an fèt son atik ki soti nan New York Times je kwa kilè banm gade kilè le hier hier ok euh yo di ke yo mete memo a on hold pase son memo ki potko vrèman son memo fèk bagay ou pa konprann so antouka nap swiv toujou gen moun ki di lè al nan entèvyou euh yo te kòmanse ap poze yo kesyon kisa yo pa al nan peyi yo se on de choz donk ou menm ki pral nan entèvyou jounen jodi a m panse ke fò ke ou prepare w pou se jan de kesyon. Men nou pa kwè ke se yon bagay kap ka kenbe, paske li konplètman ilegal. Ok. Ok, nou konprann? Eee, kwa dot guys? E, moun yo ap poze m plizyè kesyon. M wè sè dènye jou, yo tout ban m kesyon yo alafwa. Gen moun ki pale kreyòl, li tou tradui an anglè pou yo. You fè ke pèsonn wonri widi, bissou, dey lift the pose. Euh ok ma an nou fini pwen yo e nden n ap re na reponn e kesyon yo guys n ap fin debat diferant pwen yo and then apre sa na reponn e e e kesyon yo pou men pa bliye nou di w ke n ap swiv lò sou sou band nan travel band nan m wè gen anpil moun ki confuse yo lè yo pran nouvèl la yo panse ke se travel band lò sou travel band nan jan nou tou di w li l ap kontinye nou espere ke vandredi sa ta gon yon rezilta pou li tou. Nou byen di wi, nou espere ke vandredi k ap vin la a te kapab genyen yon enfòmasyon ki soti pou travel ban nan tou, ki li menm se pa 39 peyi, se yon koze prè de 75, ok, se yon koze prè de 75 peyi

e nou aprann ke Ice di li menm koze moun mouri li pa ladann, li pap bay rapò sou moun ki mouri apre kelke jou. Ice di li pap bay statistik sou moun ki mouri lè yo kite immigration. Li fè yon kanpe sou statistik. Se yon bagay terib wi guys. Se yon bagay terib nèg yo wè e move tretman li prezante yon imaj negatif de enstitisyon an, de moun ki anndan e ok donk yo pap repòte dèt aprè ke yo fin libere ok e kwa dot guys. Nou konnen Sena a te pase prè de 70 milya de dola pou Immigration Enforcement. Donk, se yon fason pou di tout moun ke tèt chaje. 78, 70 milya de dola. M panse ke n ap tann Chanm Depite a. E y ap tann Chanm Depite a pou koze sa. Donk, se yon fason pou di tout moun klè ke Immigration Enforcement toujou rete yon priyorite pou administrasyon sa a, l pa kadav jan n panse a, toutotan ke se yo k sou pouvwa a, paske yo fè kanpay sou li, m toujou di moun sa. Nou alavèy eleksyon, kapab genyen, ou konprann, kapab gen yon ti ralanti, se jan de choz, men m ta vle kwè aprè eleksyon y ap retounen, y ap retounen pou laplibèl, ok, paske yo fè kanpay pou sa, se pa yon kesyon yo fè kanpay konsa non. E yo genyen lajan pou sa nan men yo tou. Sa nou rele Immigration Enforcement la, n ap pale de operasyon ice e ot, gen lajan pou sa, fòk lajan an depanse. Ok, so keep in mind, li pa, se pa yon politik ki pral, paske fòk lajan an depanse. Se pa yon politik ki pral disparèt du jour, du jour au lendemain. Ok guys? Donk sa a vrèman enpòtan. Se sa k ap pase nan koze politik guys. Se koze politik eeuh toujours est-il cette guerre entre l'Iran, les Etats-Unis, Israël toujou yon gè a rebondisman lòske negosyasyon prèske pou lapè ou tande bal rekòmanse ap pete sèt ensi ke jodi a la Iran frape Izrayèl, Izrayèl frape Iran, batay repete ankò. Donk, on è anpe fatige e on se demand jiska kan? Kilè fen grimas sa a ki yon fado anplis sou kalamite popilasyon an pa bò isit ki te deja anba yon koze tarif ki fè lavi chè, jounen jodi a ou gen yon gè ki kreye ensètitid, ensètitid pou moun dan le mond dè zafè ki kreye enflasyon sou sa ke n ap achte, gaz e ot Et déjà, vraiment, c'est un véritable fatigue. Son, son, gon ras-le-bol, voilà le mot. Gon ras-le-bol euh, de cette guerre, justement. Et d'autant plus que tarif la Donald Trump annoncé là, pou mwa de juillet là, gon lòt rawonn tarif wi. Depi misye moute son tarif, gon lòt rawonn tarif. M pa konn si yo pral la jistis avè l ankò. Li anonse pou mwa de juillet l pral vini an lòt tip de tarif ankò. Euh, en fait, se san, se nan sa n ye. Se sa sitiyasyon an ye. Ok guys. Bon, an nou gade si nou kapab, nou panse gen yon bann, sorry sorry guys. E nou panse gen yon bann kesyon, nou toujou bay yon ti tan e pou nou e reponn kesyon moun yo, kominote. Euh, if you have three ma three three married men after how good Poukwa Yo, m pa fin konprann sa w di. Confused, eske sa gen rapò a immigrations? Euh you fè ke pèsonn was already been sou they have a little ok oh sa al pale de moun ke ki gentan sou nan koz la hehehehe e sa e moun ki te fè e lawsuit prive yo men m te di anpe moun fon ti gade pase gen de avoka yo mande twòp kòb gen avoka ki mande twòp kòb ou konprann gen yon avoka mwen ki mande 1500 si yon moun genyen l ou ka bay li men aktyèlman la gen yon lawsuit ki ap demare la sou koze t al fè entèvyou nan peyi la m wè avoka k ap mande 4000 wi Men li preske, li preske yon, yon manda mis nou konn sa, yon manda mis se lòs kon fè lòs ou tou pou kont ou. Sa koute ou preske 11 a 11 mil dola, 10 mil dola depi an dam man. Yon moun ap antre nan lòs ou tou an gwoup wap mande l 4 mil dola, it just pa make sense. Ou konn sa vle di yon moun la, kote ou ka gen 200, 300 moun, wap mande m 4 mil dola, come on. So gen yon ansanm de avoka ki enpe pwofitè tou de, de koze sa. La map pale de nouvo lòs out la ke yap prepare pou yal fè kont, puiske Donald Trump poko klè sou politik pou mande al fè entèvyou lakay yo, byenke l mete yon ti dlo, men li stil lage yon sèten konfizyon, ok. Gen lawsuit k ap prepare pou sa, menm wè gen de seri de moun k ap mande kèk mil dola pou antre nan yon lawsuit gwoup, pou mwen m panse ki enpe egzajere. W ap pale de, yeah, memo a la gen moun k ap prepare pou li. Men fò m di w byen yo mete yon ti dlo sou memo a, but stil sèt istwa pou y ap pale de moun ki

Kwakilanswa, jan di tout moun, si w pral nan entèvyou avèk moun sa yo prezidans, prepare bouch ou tou senpleman. Sinon pou ba yo bon repons. Ou pa pou joure yo non. Ou konprann men gen bon repons pou yo lè y ap mande w, poukisa ou pa al lakay ou pou al e fò w chè fò w gon fò w gen pawòl pou yo. Rete byen koul, pa montre w fache, ou pa vin fè diskisyon avèk moun. Ou konprann? Men gen bèl ti repons pou w ba yo. Ou konprann? E gon moun kap mande men eske yo akòde depann. Epa eske l akòde depann. Jij la pa fè l demand. Moun yo mal konprann. Gon moun ki di mwen eske uscis akòde demand. Jij pa fè l demand. Jij pase l lòd. Nou wè diferans lan? Jij pase yo lòd. Jij pa fè yo demand. Jij la di kanpe sa. Yo menm yo gen pou devwa pou aplike sa jij la di a. Rekou ke yo gen si yo pa dakò yo pral nan apil kot. E bon demand yo fè w non. Klas ou vle non. Yo pase w lòd. Ou konprann? So, pou moun tps yo, yo ap mande m li san rete, se, se, se, se fen jwen, se lè sa n gen randevou a. Yè, yo pa t ap voye ankenn kat travay ki pa kat travay azil premye fwa, nan moman an la. Ok, yo pa t ap voye l. Humm, eh,

2021 Ekoute e I really don't know ok se mwen mwen e Google tonbe ap tradwi ba yo eske sa vle di yon moun ki selibatè ki gen 30 an papa l fil rezidans pou li Desanm 2021 e kilè yo ye kounye la yo nan 2018 aktyèlman la m siman yo poko nan 2021 èske w konprann yeah Yo poko nan 2021, yo nan 2018 pou moun ki di kilè yo ka adjust. Yo poko nan 2021 pou moun sa yo, 2018 yo ye ok. Ok yo poko yo poko nan sa. Humm e pou erwen ki pase entèvyou nan anbasad? Eee pase entèvyou nan anbasad, lè w pase nan entèvyou, aktyèlman depi w pase nan entèvyou nan anbasad yo ba w yon bagay 212 F ki di ke nou pa ka ba w viza pou w vin isit rezidans akoz de desizyon Trump lan ki se travel ban, se sa y ap ba w ok nan moman an la a. So time travel band nan leve. Pa gen anyen ki ka fèt. Si yon moun ap pran kòb nan menw, li diw li pral fè sesi, li pral fè sela, manti, li paka fè anyen. Gen yon patnè ki gen yon video sa, manti. Ok? Ou al nan entèvyou, nan anbasad Ayiti, anbasad Sendomeng, yo baw refi, pa gen moun ki ka fè anyen pou ou nan moman an la. Ok? Pa gen senatè anyen ki ka fè anyen pou ou. Ou ou just ap tann ke travel band nan kase. Ok? Oubyen e nou pa konn ou ankò Donald Trump ale. Travel ban nan nou mèt branche jan M di nou la nap swiv lawsuit la. E moun ap di eske ou ka renouvle reunification work card ou yè ou ta sipoze ka fèl, yè ou sipoze ka renouvle li but pwoblèm lan gen poz ou nan poz la leve kounye la. Kòm poz la leve ou sipoze ka fèl men lap pran tan fò ta fèl depi byen avan. Eske ou konprann? Pa tann a la dènyè minit. E ou ka vwayaje pou lòt state depi ou pa undocumented. Ok? M byen di w wi. Si w pa undocumented. Se ou konn ki statut ke w ye, m pa konnen. E, e, e, e si w, si w konplètman ilegal, ou pa ta sipoze ka vwayaje. Ok? Yeah, ou kapab renouvle kat travayis ke w genyen sou Family Reunification. Ou te toujou kapab renouvle kat travay ou men rès ke akoz de poz la yo pa tap ka ba ou. Kòm yo leve poz la kounye la, nap tann. Ou konprann? Ou ta sipoze ka fè l. E ou kapab apwouve men pwoblèm la. Kon gen yon kesyon. Gon moun ki di m eske m ka adjòs menm lòske m poko resevwa apwouval la? Wi pou anpil moun. Gon bann preparè tèt mato e yo voye I wonder di moun nan anvan ap tann apwou yap tann apwouval sa se bay moun tèt mato ok e pou fè sa se si se yon dan le ka de yon pèmanan rezidan men dan le ka de yon US citizen yon imedyat relativ mari madanm ou pa bezwen tann apwouve pou voye adjustment m byen di wi m presize tout bagay gen presizyon l ye wi se nan ki kon tout bagay yo pa jeneral ou konprann se nan ki ka ou konprann so yon moun ki se yon imedyat relativ US citizen pa gen pou lap voye dosye pa mòso Si w nan Floride ou se pa Monso, sèl si ke ou nan kont, ou konprann, ou sou depòtasyon, a se moman la di ou konnen yo pa pa just paske ou nan kont. Ou kapab voye pa Monso, ou ka voye I-130 a, apre sa w al dèyè retire dosye w la nan kont. Chak ka diferan guys ok. So sa depan de patikilarite case moun yo. Donk pa gen yon bagay jeneral. Èske w konprann? Fò ke ou menm ou konprann ki sa ka pa w la ye. Ok, ke w aji an konsekans. Pa gen anyen ki jeneral. Ok. Oh gon moun kap mandem e si ou gen yon mwa marye ak madanm ou ki sitizen apre konbyen tan ou ka dil goodbye sa ou vle di pa la sa pa gen rapò a imigrasyon non sa ou vle di pa la menm gon moun ki di kilè madanm lan genlè ap fè misye pase mizè misye di kilèl ka dil ale eske sa gen rapò a imigrasyon e viza bilten jiyè e m poko konnen non guys e Si yon moun fè entèvyou deja nan uscis, èske l ap gen pou peye azil? As long as ke azil ou pending nan uscis, se yo k pou kontwole. 1 an, bagay nan men w li ye zanmi pa m, men yo k pou kontwole, ou konn kilè k ap fè 1 an an. Depi l still pending, w ap gen pou peye, ok, nan uscis. Depi l still pending nan uscis, ou gen pou peye, ok. Se yo k ap kontwole dat ou, m pa konn kilè k ap dat ou. Men sa m ka di w, pou anpil moun, chak premye oktòb y ap gen pou y al peye. Pou anpil moun, li pa oblije pou ou non. Humm Pam nan depi m te pèdi mwen te refèl depi m pa fin konprann sa w di a kiyès ladan n ou di Paula te pèdi si ayisyen Canada gen rezidans Canada men li bezwen viza pou antre ou panse yap bal viza wi e non sa pral depann paske viza se yon bagay diskresyonè lè w ale devan konsila a wap prezante dosye w si w kalifye gen de kritè yap gade Yo pa oblije ba ou l. Koze koze viza, pa gon afè m ranpli kondisyon ou ban mwen. Malerezman hein. Viza son ou kapab di son bagay ki purman subjectif. Yo pa oblije ba ou viza. Sa nou rele viza touris la wi ok. Paske ou gen dwa ranpli tout kondisyon epi ofisye a deside l pa ba ou l, ou pa ka menm konteste. Èske ou konprann? So se sa ki gen nan koze viza. Ok. Si ofisye a gen dwa pa renmen fòm tèt ou epi l deside pa ba ou viza. Sa nou rele viza touris la. E by the way, si w se Ayisyen, si w se Kanadyen ou ka gen chans, men si w se Ayisyen yo pap ba w viza pase ou sou travel ban. Ou wè diferans la? Ou wè pwoblèm lan? Menm lè w Kanada depi se Ayisyen w ye, yo pap ba w viza non. Yo pap ba w viza pase se depi se depi se paspò Ayisyen w genyen. Ok? E se sa l ye. Ah, kwa do, eh, what about, what, sorry. Yon moun ki di, when priority came, you still don't have your approval. Euh, it doesn't matter. Men, depi priority date ou rive, ou pa ou gen approval, ou fè adjustment. Ok? Fils, fils de l'homme. Depi priority date ou rive, ou pa bezwen konnen, ou fè, ou fè adjustment ou. Ok? Sou elijib, sa yon lòt bagay. Elijib vle di, gen de fwa fòk ou ilegal, fòk ou legal nan peyi a, fòk ou pa ilegal. Ou konprann? Fò w te gen anani fò w konprann kondisyon. Eske y ap kòmanse deside sou tps ki pending? Yè, otomatikman poz la relve, tout moun k ap tann tps, apwouval tps yo, yo sipoze jwenn yo. Ou konprann? Tout moun ki te fè tps yo, byen ke y ap jwenn yon tps k ap toujou gen dat ki make, e kilè, m ap bliye dat sa a wi, fevriye, fevriye 2025 l ap make, k ap stil valab, kat travay la tou. E gen moun ki ap mande mwen èske yo ka aplike pou tps si yo te elijib. Si w te elijib, gen yon bagay ki rele late filing. M byen di w, si ou te elijib pou tps. Paske elijib la vle di ki sa, gen yon dat yo te bay sou fò w te dat, fò w te nan peyi a avan dat la, ou ka konprann, ou kapab, lè m di ou late filing nan, late filing nan yo pa oblije apwouve w non, w ap eksplike pou ki sa, yo rele l late filing, w ap bay men rezon sa k fè w pa t aplike e ot, ou pa gen garanti ke y ap ba ou l non, but you can still do it ok. Non, ekout, ekout, bagay sa al afekte tout moun. Si yon moun ou te gentan fè lawsuit ou apa, ou sou, e, de, Didi, e gen moun ki di m yo te gentan fè lawsuit. It doesn't matter, li, se yon bagay, desizyon pral aplike pou tout moun. Tout moun nèt ki te sou poz la. Sa vle di w ap toujou benefisye l menm lòske w gen pwòp lawsuit pa w. M pa konn si w konprann. Ou menm ou gen de avantaj. Ann ta di ke, e, ou fè lawsuit pa w, epi ou pwofite de sa, epi prezidan, prezidan an ta al nan apil, apil ta poz li. Lawsuit pa w la genyen. apil sa pa tap konsène w paske w gen yon lòt soud. Ou wè diferans lan? So, men sa li afekte tout moun nèt. Kit ou te fè lòt soud pa w, kit ou pa fè lòt soud pa w, ou konprann, jij la kanpe l pou tout moun. Tout moun nèt. Èske nou konprann? Tout moun nèt. 73 an ou ka gen 32 zan papye. Kè, li difisil, m pa konnen. Gon moun ki gen 73 zan, gen lè li bezwen marye a yon ti pitit 32 zan pou l bay papye. Sa n panse? Ekout guys, tout ka diferan. Li pa, li pa, konprann? Gen de ka sa ka pase, men gen de ka l gen dwa pa ka pase. Èske w konprann sa m ap eseye di w la? Pase immigration pa gen yon bagay jeneral. Men deja fòk nou di, lè gen yon twou daj kapab toujou gen sispisyon. Se nòmal, ofisye a ka gen sispisyon lòske gen 40 an, prèske 30 an, ye, 30 an, 31 an diferans. Ofisye a ka gen sispisyon. Se pral djòb pa w pou w konvenk sispisyon an avèk dè agiman, dè papye. Men, ap gen yon dout lè w gen 31 an an. Epi konprann byen tou. Sa pral depann. Si w vini avèk yon moun 73 an ki pa menm ka pale, gen yon granmoun. M gen dwa gen 73 an. Epi yon lòt gen 73 an. Epi nou pa menm moun. Èske w konprann? Se sa k rele ka patikilye a. Donk, se dè ka patikilye. M pa ka ba w yon repons standard. Èske w konprann? Se de ka patikilye. Li pa gon yon règ jeneral. Ok? Li pa gon bagay jeneral. Konbyen, konbyen tan, apre 130, 150 jou, ou fè kat travay anba azil, but, ou ka still, m toujou ba yon 10 jou, m fè l 160 jou, bagay sa yo. Ok? Humm.

You understand? So, so apre sa, wa fè request. Ese, do you understand? Ok. Ok, yo konprann sa n di a? Ok, e pou moun kèk, bon nimewo la m konn bay wi, men m pa vle nou bonbade m ap kesyon lè m bay nimewo. Mwen gen yon, yon tablèt kèk, kèk, m ap bay nimewo a madi pwochen, ok? Nou ka text mwen ladan. M pa gen yon m gen nan tèt mwen. Ki gen WhatsApp, nou ka kontakte m. Men in the mean time, men pa rele m pa pa rele m pou poze m kesyon ok. Si nap rele m rele m pou yon travay. Jodi dimanche, mardi ok. Map ban nou map map pot nimewo a pou nou mardi. M pa gen l nan tèt mwen. Map ekri l la pou m ka ban nou l ok. Ok mardi, vin nan live la ok. Gen yon moun ki di eske se demen jij la ba yo pou yo kòmanse. Jij la di, jij la pa ba yo dat, ou konprann? Jij la di yo imedyatman. Yo menm, yo gen yon ti tan pou yo di si y ap fè apil. Ann tann semèn nan pou nou wè jan yo pral reyaji. Moun yo ann gen prese konsa. Nou te nan prizon, yo lage nou, kounye a gen moun k ap di yo pa ka tann apre desizyon jij la. Alò ke nou pa t espere menm. Ok? Yo tann. Ok, se sa k gen la a. Ok. E kòman ki te 42 zan? M te mal fè matematik la, 42 zan. Eh, guys, se yon plezi, hein, e gò moun ki di ou pa ka peye frè azil la, fè yon jan pou peye l tande pa m zanmi, pa gen griyen dan non, ok, pa gen griyen dan. Se te yon plezi guys e nap kontre e mardi. Hola mardi menm lè a e menm lè a guys mardi. Se te yon plezi. Oh klas klas prepare a. E m gen klas m pa ban non. M gen klas ankò m gen entansyon lanse yon klas. Yon bon klas immigration m gen entansyon lanse guys men e pa kounya fò m byen prepare l ok. Gen anpil moun ki enterese yon klas sou immigration Nap gen, mpanse gon bann moun, fòm byen prepare, nou konprann gon bann moun ki enterese, nap prepare son mega klas, ou konprann, bagay serye nèt, epi klas tax sa tou nou toujou ap fè yo, men ou konnen, nou paka fè bagay yo, fòn prepare pou moun ki enterese, ou konprann? Hola? Ok? Ret branche, e nap, nap potel pou ou. Li poko kounya, fòn preparel. Ok? Euh, guys, sesi di, mwen lage nou.